pou m pale nou de foutbòl. Pale nou de foutbòl se pale nou de foutbòl ayisyen. Jodi an m pral pale nou de seleksyon nasyonal peyi d'Ayiti an. Aktyèlman m ka di ki gen pou li deplase nan nan kote sant ke l te ye a. M pral ba nou enfòmasyon de seleksyon an. M pral pale nou tou de plizyè jwè ayisyen ki de ki fè kèk bagay nan nan moman. M pral pale nou de Bikou Bisèt pale nou tou de yon deklarasyon ke yon m ka di yon tweet ke e Samuel Pompé Madoche fè m pral fè yon analiz pou nou sou zafè e deba seleksyon an sou zafè e foutbòl lan nou wè ki nan eta sa se pa 2 zan se pa 3 zan ni pa 4 5 an ni pa 10 an sa gen plis ke 10 an ke foutbòl ayisyen an ap viktim de pwòp moun ki ta di konsa ke y ap goumen pou foutbòl sa a. nou pral tande, nou pral sezi wè gen pil bagay kap pale jiska prezan ki ta dwe e gen moun ki ta dwe pran kòd. Gen moun ki pa pran menm tou pwosè ke msonè ki renmen pale verite men e bagay yo dwòl. Men avan ke nou ale, banm salye, euh, banm salye chak zanmi kap koute nou, Repiblik Dominikèn, zanmi Ayiti, zanmi Chili Brezil zanmi tou kou a kap koute nou e Kanada Etazini zanmi Guyane Française Guyane Anglaise zanmi tou ki ap Guadeloupe Martinique zanmi tou ki branche nou e Curaçao kelkeswa kote ou branche chanèl sa nou salye ou nou remèsye epi m pral salye tou nouvo abòne ki rive sou chanèl la m ap fon ti deba tou m avan ke m ap pran yon minit pou m di yon bagay yon minit pou m di sa Gen yon zanmi, m pa konnen ke m tap pale de Repiblik Dominikèn, efò ke Repiblik Dominikèn fè ke li rive jodi an la, kote li arive, li bat ekip Gwatemala, li kalifye pou je zolenpik yo, li fè yon bèl efò, se yon bèl efò, dirijan yo kap goumen pou yo kapab devlope foutbòl yo a, ebyen yo gen de jwè, yo gen nimewo 10 yo a kap jwe la nan lakou, konsè nan Inter de Miami, misye ki son bèl jwè, M ka di ti misye se metronome ekip sa a ki gen anpil talan lakay li. M gade misye, misye trè bon. Li ede ekip la anpil e majorite 80, m ka di 80 pousan boul yo pase pa li menm e misye jwe yon bèl konpetisyon. Se vre ke se nan uityèm de final, uityèm de final, ka de final, 3 match ke yo jwe a, nan 3 match, nan 3 match ke yo jwe a, ou wè ke misye li gen talan lakay li, li kapab ede ekip la. E yo fè yo remontada sou ekip Gwatemala, yo kale. Gen zanmi ki di m kon, gen zanmi ki di m ou m dezabone sou chanèl ou an paske wap vin pale de Repiblik Dominikèn. Ki bagay Repiblik Dominikèn sa? Mezanmi, lè verite a, an nou pale de verite. Repiblik Dominikèn ap fè yon efò, ke li fè efò an fòk nou di sa. Nou menm nou gen de dirijan ki pap fè, ki pa pran bagay yo oserye, ki ap sèlman fè zafè kòb yo, yo pap yo pap yo pa panse avèk foutbòl la, yo panse avèk vin yo fè yon misyon pou yo kapab fè kòb yo. Pandan m pandan m tou nan misyon sa a, m ap tou pale de m ap tou pale de misyon mesye yo vin fè nan foutbòl la. Gen Samuel Pompé Madoche ki se ansyan jwè ka e ansyan jwè e Roulado, ansyan jwè Misye se ti nèg e ti moun Lagonav ke mwen konèt trè byen. E misye se moun euh, la Lagonav, li sa ap jwe nan Oulado, de Oulado de Valencia. Misye te fè te vi arive kapitèn seleksyon U20 an. Nou konnen pwoblèm ke misye te gen avèk Yves Jean Bart paske son nèg misye son nèg ki trè serye. E tou gen bagay ke misye pat k pale, m wè gen moun tou ki mal konprann sa misye di a, se kounye a misye ap vin pale sa, kap di konsa ke e poukisa ke li pat janm pale sa oparavan, gen de bagay ke e ou pata kapab pale, ou konprann, ou pata kapab pale yo a lepòk paske nèg sa yo tou pwisan, depi wal pale yo kategorikman men se sa yo te kapab chache pou yo detwi w. Non sèlman mesye sa yo t ap detui ou, e yo t ap vrèman, e yo te kapab tou deja chache pou yo detui lavi ou. Kote ke gen youn nan jounalis ki an Ayiti, mesye sa yo toujou prè. Gen anpil jounalis tou ki an Ayiti ki konn verite yo, ki pa janm pale, ki pa janm denonse mesye sa yo. Mwen menm se youn nan nèg ki konn ap denonse moun. M konn rive nan match foutbòl, nèg kanpe yo di m pa p antre, malgre m gen badj radyo sou mwen, nèg konn di m pa p antre nan match. nan match football. M pa konn ki pwoblèm nèg konn fè m pa antre, m konn pa antre, m pa gen pwoblèm. Men m sèvi avèk mikwo m pou m pale. Konsa tou son dirijan tou ki konn vin mete m, ki konn fè m antre. Pasan pou lò, lò yon lòt dirijan kanpe di m, m pa p bagay. Lòt dirijan ki konprann nan di konsa nèg lan dwe pale, li dwe kritike sa ki bon, sa ki pa bon. Genyen tou ki konn vin mande m padon nan mikwo m koz ke. Lèm konn ap pale verite, yo konn pa vle m pale verite. M se yon nèg ki prè pou m pale verite a jan ke li a. Ebyen Samuel Phompe Madoche ki te pale, ki di mesye si m pale fransè, sa se yon pòs li te fè sou yon jounalis m pa bezwen site, ou menm si w moute sou paj misye w kapab wè. Li di mesye pou mesye yo ann sispann pale fransè, annou bay verite a jan li a. M pa dekòtike sa misye di, m pa di, m pa bezwen li tout fraz la men m ap bay bay sans ke misye vle pale an, pou m pale men sa fè fraz la pou nou timoun pa pale. Jan gen moun nan di jan ke misye di l lan, nou te la, nou te la, nou te konn bagay lan, nou pa t janm konn e kritike mesye ki te konn la yo, pou pou yo ka pou nou te konn di men sa yo fè k pa t mal, jodi a n ap vin felisite Repiblik Dominikèn wi. Yo yo fè l vrèman. Nèg sa yo toujou pè pale. Yo toujou pè di ki sa ki ap pase nan nan federasyon an. Yo pè pale paske nèg yo pè mouri. Ebyen mesye fòk nou pale. Fòk nou pale. Si nou pa pale e li pa bon fòk nou di sa k ap pale yo. Se vre ke nan alepòk misye gen dwa pat ka pale. E si l te pale te gen dwa pèdi. E nèg te gen dwa pèdi lavi l paske gen anpil nan nèg yo ki konsa yo ye. Yo prè pou yo detwi moun. Depi w al pale kategorikman yo kapab detwi w. Bagay la li lèd, li fè lèd, li l pa bon. Kote misye te di nan, li te fon tweet, li te di konsa, m raple m te gen yon seleksyon, yon ansyen seleksyon, se yon gwo, gwo jwè ki te nan ti kòm team manager nan e seleksyon U20 an, kote ke misye te euh, kanpe kareman, li misye di kou Sony Norde, ou pa bezwen vin, pa vin blese la non, son misyon ke nou te vin fè, kòm si ke misye, misye te vle pou federasyon an, pou ekip la elimine, e ekip la te elimine vrèman, Yo te pèdi 2 1 devan St Kitts Nevis. Sa a, sa montre ke e pa jodi a ni ayè ke mesye yo ayè ke mesye ap fè foutbòl la mal, mesye ap fè foutbòl la mal anpil. Ann di konsa ke seleksyon nasyonal peyi Dayiti an, seleksyon U20 an, k ap jwe, k ap prepare seryezman nan zafè konpetisyon sa ki se konpetisyon Gold Cup lan, k ap jwe Eliminatwa sa kap sèvi pou 3 konpetisyon, Jeux Olympiques Paris 2024, Eliminatwa Koup du Monde Nouvelle Zelande e Australie Nouvelle Zelande, kap sèvi tou pou Gold Cup. Ebyen, eh genyen federasyon, genyen fekip Ayisyen nan ki retouve l nan vil nan vil Monterrey nan eta Nuevo Nuevo Leon kote ke anndan Monterrey paske nou konnen Meksik se an eta ke yo sèvi. Menm jan avèk Etazini ou gen eta tou, paske se Etazini li menm li rele tou, se Etazini dos de de l'Amerik, jan moun yo di a menm jan ke yo rele, nan yon sans. Ebyen, eh kote ke medam yo kap prepare yo seryezman depi 29 ke yo rive lòt bò sa a, jodi a 23 jwe sa yo, kap yo gentan fè plizyè seyans dantredman, e jodi a yo gen pou yo deplase pou yo ale nan yon lòt, nan yon lòt sant, lòt sant sa yo prale a, se ke se delegasyon Ayisyen nan, menm jan ke mesye yo di,

pou yo genyen kontwòl yo, e kontwòl ICE a se dirijan Concacaf yo menm k ap genyen kontwòl yo. Se apre dejene a, yo di, Après le déjeuner, du nouvel eh, au nouvel hôtel, eh, ce sera le repos en cha- en chambre avec le départ à 17 heures pour le centre d'entraînement pour euh, avant pour l'avant euh, der- dernière séance d'entraînement Presedan le 14 jiyè ou les Grenadiers jou an kont Tojuwon les Etazini an match inogiral de la konpetisyon kalifikativ pou le mondyal feminen de la Concacaf de la FIFA 2023. Sa ve di ke medam yo ken jodi a pou fon ti repo nan otèl apre repo a jan moun yo di an. a 17 èk yo gen pou yo yo gen pou yo fè antrenman epi yo gen dènye antrenman pou yo fè dènye antrenman k ap fèt avan ke yo kontre lè Etazini k ap match inogiral lan se premye match k ap gen nan konpetisyon se Ayiti avèk ekip Etazini an k ap ouvè l apati de 20 apati de 7 èr lendi k ap 7 èr match foutbòl sa li menm l ap jwe medam yo ki trèz anfòm medam yo ki trè ki rete la y ap travay seryezman gen plizyè medam yo ki poste foto foto kote ke yo ap pre, y ap mache, y ap vizite vil la tou, dan otèl lan, tou sa. Bon, anpil enfòmasyon, gen Bikou Bisèt li menm tou, li menm ki ap make yon gòl pou Edmonton, Edmonton nan peyi Repiblik, nan peyi Kanada, ki pèmèt ekip li fè yon viktwa. Gen Bryan Alcéus li menm ki, ki siyen yon nouvo kontra kote li, klèb li te remèsye li. Bryan Alcéus aktyèlman li menm ki siyen nan peyi Woumani, kote ke li menm li pral jwe nan yon li jwenn yon nouvo kontra, se tout afè enpòtan pou Bryan Alcéus li menm ki deja gen yon nouvo klub menm jan avèk Frantzy Pierrot, ebyen eh Bryan Alcéus la li menm ki siyen nan ekip FC Aglon ki nan yon klub peyi premyè divizyon apre ke li soti nan ekip Zira FC a nan peyi Azèbadyan. Anbe, male wi, male men avan ke male genyen Louis Louis Castor misye pa janm pa kòmante misye toujou kòmante video nou yo m salye w brother pam e map salye tou gen Louis janm di w lan gen Louis Castor Raoul Louis tou ki toujou ap kòmante tipa defo defa nou se Joseph Manes Wilson Batay nèg okay nou salye w brother pam e m salye tou Fedne Dò tout mesye ki ap toujou rete kòmante tout ansyen e nouvo abone yo nou salye w rete konekte chanèl lan pou plis enfòmasyon.